Yon limen dive sa o non ariel. Paske ariel son malfektè liye. Ariel pa respekte moun. Ariel sot andan yon kochon. Sesa fè jounen jodia la nou limen dive sa. Se pou epoul ariel soti andan palè ya. Pou la pou dive pran ladan majori michel. Kenol matye epi sinal bètran. Tout nèg sa yo. Fok yo egzije nèg ki pa vle peyi ya mache. Jounen jodia peyi ya la pou sèl yo menm yo ye. Peyi a e pou nou tout li ye, nap fè yon mwayen kanmenm jou jodi a 17 je vwa, depi se moun ki apiye pouvwa a tout pou ale, pou dife al pran sou tout. Nou remèt yo, pa ogou, pa danmbala wè, tout ginen yo,
espesyalman mèt kafou, mèt kafou, chache kote Ariel ye a, fout dife sou li.
Wala, se konsa, se konsa manifestan yo pwononse. Kot pouvwa anplas lan pandan yap limen dife a sou vèvè a nan kafou an. Vèvè ki kòmanse ap trase la. Wap gade yo gen poud epi yo gen sèl nan men yo. Jan nap swiv la. Jan nap gade a la. Se konsa bagay yo kòmanse jodi a la. Zanmi pa m di nou non, mobilizasyon jodi a se pou kisa l ye? Mobilizasyon jodi a, e se kòm si m pa t menm bezwen ta reponn kesyon sa nan laprès non paske li fè la une d'actualité paske yon peyi kap kap viv ki gen yon to enflasyon a 49 pousan kèlkeswa moun nan li pa ta bezwen mande w Sa wap fè la, nou ta wè tout moun gen nesesite pou n met men nan pat la. Men kòm ou poze m kesyon an, n ap reponn li dirèk ba ou. Donk, nou di ke nou gen yon vanpi ki rele Ariel Henry ki se yon premye chèf kidnapè lan lapolis la. Donk, ki pran peyi a an otaj, ki pran palè nasyonal an otaj, ki pran primati an otaj. E sa k fè pèp la di li pa ka manje, li pa ka voye pitit li lekòl, li pa gen, li pa gen sekirite. Lè n gade, lè n ap manifeste, gen anpil anpil chèf ki pou bay presyon pou enpeche n manifeste. Tel nou poko wè sa fèt nan okay moman nap manifeste la, men na tann ke malvra yo pral fè sa e nou ta swete ke la polis la rete janl ye a paske pèp la ap toujou ret la akonpanyel donk e sak fè nou pako di nou voye kout chapo pou yo men nou di ke an atandan nou ba yo benefis di dout la donk nou di solisyon an se pou Ariel al nan prizon e pou Ariel al nan prizyon dayè de prè e de lwen Ariel patisipe nan touye jovenel moïse donk Ariel paka ap dirije nou nou tande Ariel li genyen sak rele konsèy dè minis dè gang lap fè la poukisal fè li pa pase lòd pou mobilize la polis la pou pèp la swiv la polis la al mariani poukisak fè Ariel pa pase lòd Pou pòtoprens tout kote mete pou polis la devan epi pèp la dèyè pou pèp la ka rale yon souf alò nou wè Ariel ki se chèf gang lan Ariel ki se kidnapè a donk li enpeche lapolis la travay ou wè si w wè m lonmen non lapolis la konsa se paske m ba yo benefis di dout lapolis la ka travay lapolis la ka travay se Ariel ki chèf gang lan lapolis la ka travay se Ariel ki chèf gang lan ki enpeche lapolis travay. Daprè ou menm, èske ou panse si Ariel kite pouvwa a, peyi a kapab pran yon souf? Nou di ke pou eta Ariel ye la a, pou eta Ariel ye la a, kòm yon grenn chen, kèlkeswa lòt moun k ap vini an n pa bezwen konnen, men n pa bezwen Ariel, plas Ariel se lan penitansye nasyonal. Mèsi anpil.
Vwala, se konsa, mobilizasyon an ye okay, jan n ap swiv lan la. Ami entènot zak de imaj se konsa bagay yo ye jodi mèkredi an la twazyèm jou mobilizasyon jan nap swiv lan kote mesye yo ap mande delivrans pou peyi dayiti delivrans pou sid pandan yap trase vèvè